pou ane 2021 an sou kantite tranblemanntè ki pase nan peyi a pandan ane 2021 an. Donk genyen bilan ki soti chak mwa pou tranblemanntè ki pase nan peyi a men biwo min ak enèji ansanm ak inite teknik sismoloji yo menm yo fè yon bilten sou tout tranblemann'tè ki pase pandan ane 2021. Yon pèsonaj enteresan ki foto nan Mete 109, Yvonne Monde. Ann fè yon ti vizit nan espas la ak enjenyè jewològ Claude Prepty. Nan rantre a, plizyè wòch tout kalte ekspoze. Se la anpil etidyan nan jewoloji vin fè pratik. Lekòl yo ekri nou epi nou resevwa pwofesè yo ak elèv yo, epi nou gen moun isit la pou ki eksplike yo ki jan, ki wòch ke peyi a gen. Wòch ou gen la, kon lanbi, jan w rele lanbi a, tou sa se bagay ki fèt la lanmè. Pa twò lwen, se Biwo Teknik Sismoloji.
Se la ke nou anrejistre tout sekous ki fèt nan peyi a, apati de stasyon sismik yo. Donk tout stasyon yo relye a tranblemann tè a, donk tout la a yo gon kòd, donk depi ke tranblemann tè a fèt nan peyi sa yo, epi nou wè li, epi nou kalkile magnitude lan, epi nou bay enfòmasyon.
Plizyè òdinatè enstale devan jenn enfòmatisyen sa. Enjenyè Berthony Delisca gen je l rive sou chak ekran k ap resevwa siyal plizyè stasyon sismik nan lide pou analize ond ki vin jwenn li yo. Sa a se yon yon sekous ki te pase. M ap pran yon egzanp, le 25 fevriye a 3 zè 55, ok, magnitude li te 5.1. Episantre li te zero kilomèt. Men ki kote li te pase. Men se kalkile nou kalkile l, otomatikman se vre ke li afiche l sou graf la, se trè byen, men neyanmwen, yn fwa ke l afiche l, fò ke nou fè kalkil la. E se kalkil la k ap pèmèt ke nou kapab gen tout enfòmasyon sa. Se poutèt sa ke sa kapab pran ti tan, enben anvan ke nouvo enfòmasyon bay, ou pou moun ki konsène yo. Kòman machin sila yo rive kapte ond sismik yo? Enjenyè Claude Prepty pral montre nou youn nan aparèy ki enstale pou voye siyal yo vini lè tè a tranble.
Yon tounèl la, li emèt pa satelit. Sa vle di ke li an kontak, l ap pran tout enfòmasyon sou satelit yo depi ke tè a tranble. Donk nou gen de reseptè ki la,

Sa li menm li voye enfòmasyon anwo a epi l di nou ke tè a sot tranble la epi nou kalkile magnitid nan pwofondè a ki kote ke episant lan lokalize si se nan Nip, Grandans etc. Nou gen 7 konsa nou gen youn Jakmèl, Leyogàn, gen youn Ench, ou Kap Ayisyen, Mòn Sen Nikola, Jeremi avèk lòt ti piti lòt tip de stasyon sismik paske plis ou gen aparèy Se plis ou gen presizyon nan done ke w ap bay yo. Bò kote pa l, enjenyè Delisca montre kijan li prezante sou machin nan. Nou gen yon rezo sismik. E rezo sismik la gen plizyè stasyon sismik. Pami ladan yo nou gen stasyon Vsat, nou gen stasyon Gural, nou gen Ansbèchek. Men, jan nou kapab remake sou ekran sa yo, stasyon sa yo eparpiye de par e dot. Genyen di kote Leyogàn, Jakmèl, Jeremi, Mòl Sen Nikola, yo de par e dot.

e ki pèmèt ke lòske gen sekous la, enben enfòmasyon vini. Men, men kòman ke fòm ond ki prezante lòske gen yon sekous, ka ou kab remake gen plizyè stasyon k wè l. Kèlkeswa stasyon nou an twouve l di kote de Repiblik Dominikèn, l ap wè l. Se konsa, Biwo Min ak Enèji, nan tèt kole ak Biwo Teknik Sismoloji, rive mete deyò yon bilten sou tout tranblemann tè ki pase pandan ane 2021 an

Donk, nan peryòd sa a, te gen anpil sekous ki te resanse nan Gran Sid la, kote tranblemanntè a te afekte nan moman sa a, daprè eksplikasyon enjenyè jewològ Claude Prepti. Se paske jisteman, le 14 out 2021, nou te anrejistre yon sekous de magnitude 7,2 Dans le Grand Sud, e episant lan, sa di nannan tranblemann tè a, te sitiye tou prè de Lazil. Donk li reyone sou tout prèskil du Sud lan, patikilyèman Grandans, Sud, epi lè Nip. Poukisa nonb lan ogmante apre 14 out? Se paske apre magnitude 7.2 a vin gen yon pakèt replik ke nou pat gen avan. Donk se replik yo ki fè ke nonb de sekous yo vin ogmante. Kisa ki lakòz replik yo apre yon tranblemanntè? Se ajisteman sòl la kote ke chòk prensipal la ki te fèt le 14 out, ebyen tout près kilti sid la li fraktire, li gen yon pakèt fay ladan li, se yon seri de blòk woche, blòk yo ap eseye remete yo an plas. Donk a chak fwa ke blòk yo repran plas yo, yo kreye yon vibrasyon ki koresponn a yon sekous. Donk sekous yo vin ogmante apre 14 out,

Poutan, nan depatman Grandans, sekous yo ogmante aprè tranblemann tè 14 dawout la akòz yon fay ki pase nan lanmè a ki chita kò l a 16 kilomèt nan nò Jeremi, daprè konsta jewològ Prepti. Li fè konnen pasaj seyis la nan Gran Sid la reveye fay sila ki t ap dòmi.
Lè n di ke fay la t ap dòmi, sa vle di ke si fay sa a te gen pou l bay yon tranblemann tè lan 3 zan, ebyen tranblemann tè 14 out lan vin pwovoke ogmantasyon kontrent yo, li p ap tann 3 zan ankò, li kapab bay 2 zan, oubyen 1 an. Donk yon pakèt fay lan Sid lan ki vin reyaktive swit a tranblemann tè 14 out lan. Donk nou wè ke fay sa a ki pase lan Sid ki fè 220 kilomèt de long, ke yo rele fay nò Grandans e Nip, ki gen yon potansyèl sismik Li kapab ba ou tranblemanntè jiska 7 pwen 2. Ebyen gon pakèt ti tranblemanntè aprè 14 out ki akimile, ki regwoupe yo otou 2 fay sa yo. Or fay sa pase nan lanmè. Li a 16 kilomèt o nò de Jeremi. Se ki ve di ke tout ti tranblemanntè sa yo kap fèt otou 2 fay sa yo, yon ti pe enkyetan. Paske non sèlman si li bay yon gwo tranblemanntè, li kapab bay yon tsunami tou. Donk nou wè ke Grandans lan vin pratikman yon departeman ki vin beaucoup plus à risque depi le 14 août. Tranblemann tè se rezilta presyon ki fèt sou wòch yo lè sòl la ap libere enèji li. Tout tranblemann tè ki pase an Ayiti depi 1842 rete nan achiv gras ak done yo. A chak fwa ke gen tranblemann tè la ou kapab mete episant lan sou kart la pou konn egzakteman ki departeman ki konsène. Ou byen nan le nò an 1842 li te fèt la, pou kal Ayisyen. Donk men fòmasyon k ap fèt la. Sa se pou 12 janvye 2010. Se replik yo ke nou anrejistre tou. Episant lan se apati de GPS ke w konnen l. Donk ou konn kowòdone a, ou mete l sou kat, donk ou tou gen l definitivman. Donk ou achive yo, se yo menm k ap pèmèt ou fè sismisite istorik pou konnen nan tèl ane, kon tranblemann tè ki te fèt, Men kote ke episent lan te lokalize. Evenman ki sot pase 14 dawout la nan Gran Sid la pa dènye tranblemanntè peyi a ap konnen, dapre enjenyè Claude Prepti. Non, toutan ke fay yo, ke peyi a egziste, fay yo, yo la. E fay yo se de cassures de l'écorce terrestre ki egziste a plizyè kilomèt de pwofondè, donk yo la. Dayè, fay sa yo, yo la depi plizyè milyon lane. E y ap pèsiste pandan ankò plizyè milyon dane. E menm gen de fay ke w kapab kreye. apati pa egzanp si w ap eksplwate petwòl. Donk gen de metòd ke w ap itilize kote w ap kreye de nouvèl fay e sa yo rele fraktirasyon idwolik. Donk fay sa yo menm yo kapab rankontre lè fay natirèl, a se moman la li kapab pwovoke yon sismisite. Tranblemann tè ap toujou kapab pase nan peyi Dayiti paske n ap viv nan yon peyi a risk. Sous sismik yo se fay yo. Ò fay yo travèse tout peyi a, tout Prèskil di Sid, le Gran Nò e antre le Nò e le Sid. Pa gen anpil distans, donk ond lan ap travèse tout il lan nèt, tout peyi a nèt avan ke l sot lan sid pou l al dan le nò, oubyen ankò l sot dan le nò pou l al dan le sid. Donk peyi a arisk. Li rekonèt avanse ki fèt nan domèn sa a. Pandan tan sa, Claude Prepti kwè fòk otorite nan leta yo kontinye sansibilize sitwayen yo sou kòman y ap konstwi pou evite gwo dega fèt lè gen yon tranblemanntè. Si w konnen ke zòn nan arisk sismik, Gen twa bagay ke w kapab fè. Prepare moun yo, sètadi ke lan kay ke y ap konstwi yo, ebyen se kay yo lè tranblemanntè a rive ki kraze sou moun yo, ki mete moun yo anba dekonb. Donk, fè aske moun yo dòmi anba bon kay. Si w ap konstwi lekòl, lopital, batiman piblik, ebyen il fo ke batiman sa yo kapab reziste a yon sètèn, a yon sèten tip de sekous. Dezyèmman, se fè edikasyon moun ki andan kay yo. pou yo konnen ki konpòteman pou yo genyen, ki reflèks pou yo devlope lòske tranblemanntè a pwovoke. Sitou anndan lekòl yo. Donk bay timoun yo yon edikasyon ki kòmanse nan lekòl pou ke yo grandi avèk kilti sa a, pou yo konn ki konpòteman pou yo genyen pou yo pa panike. E twazyèmman, se ogmante repons ke nou bay a tranblemanntè la atravè lè enstitisyon ki okipe yo de repons.